Enfòmasyon, enspirasyon, motivasyon, konsyantizasyon, e sitou, distraksyon, gade tèt ou, votre peau pourrie avec Flore, votre Flore, tou lè samdi, 6 zè, 7 è, gade tèt ou, la radyo pou reflechi.

I'm your surgeon, Doctor Román Joseph.
Bonjour, bonsoir, bienvenue à une nouvelle sortie de Radio TV avec Docteur Flo. Nou konnen depi ke nou wèm chita nan salon an, se aspè emisyon an ki se konsyantizasyon, ebyen kote ke nap oblije genyen yon envite

Yon emisyon pwodui pa Gade Tèt Ou, nou pran plezi pou nou prezante w kandida Mackenly Loriston. Mackenly Loriston, byenveni a Radio TV avèk Doktè Flore, ebyen ou lakay ou, sa di ke nou kontan ke 1 samdi, paske pou oditè yo ki pral tande show an sou radyo aprè, men nou pre-recorded li, paske avèk ou menm ki ap frape pòt ke nou paka jwenn ou nou remèsye ou anpil ebyen pou moun ki pral wèw premye fwa nan emisyon sa di nou la pèsòn moun nan Mackenly Loreston kiyès li ye? Bon dabò Doktè Flore map di ou mèsi bokou pou envitasyon an e map salye ou map salye tout kominote an tout moun kap gade show sa e Bon, kiyès mwen ye, Doktè Flo? Mwen nan kominote an depi prè de 35 an e m ap travay nan kominote an, m angaje nan kominote an depi 35 an e m al lekòl nan Miami Edison an e pi mwen menm m ale nan FIU, mwen Mwen pran degre nan Master in Public Administration. Mwen te la lè gradyasyon an. Yes, sa fe 1 an! Wi, epi men ou toujou panse ke lè w ap travay konsa pou kominote an, fò w toujou pran ti tan tou pou w kapab pran, al pran plis bèt toujou, pou w kapab pran plis konesans, pou w kapab sèvi kominote an E m kwè ke nou toujou di nou pa vle rete nan medyokrite, fò nou toujou kapab fè efò pou nou avanse pou pli devan, paske de jou an jou bagay yo ap chanje e fò nou kapab chanje avèk yo tou. Pale m de pwofesyonèl la, ki pwofesyon w?
Mwen fè 16 an ap travay pou yon gwo konpani ameriken, yon Fortune 500 company ki rele Ryder System, kòm yon kontab epi yon financial analyst and yon stock options administrator. E nan 16 ans sa, ou konnen lè w travay pou yon gwo konpani konsa ki nan le mond antye, yon konpani ki global, ou pran anpil eksperyans. E aprè mwen te fin fè 16 ans nan gwo konpani sa, kòm ou konnen, e an 2010, Komisyonè Jean Monestime, so se te lè sa se te Jean Monestime ki te vini kote mwen ki te mande sipò pou l te kapab mennen kanpay ni, pou l te kapab vin premye komisyonè ayisyen ameriken. E nou te pran sa an chaj, kote nou te travay anpil pou nou te kapab pote laviktwa. e nou te vin pote laviktwa sa a, e apre sa komisyonè an te fè apèl a mwen menm, avèk tout eksperyans ke mwen te pran nan sektè prive a, pou m te kapab vini administre ofis komisyonè an pou li, kòm ou konnen, ofis komisyonè an se nan, se distri 2, se nan mitan vil Nòt Miyami an li ye, distri 2 an li. Li reprezante pi fò vil North Miami an, e se sa k fè tou nou enbi de tout isu k ap pase nan vil North Miami an. E depi 2010, mwen te nan ofis Komisyonè Moun Estim nan, e mwen te kite an 2015, kòm ou konnen mwen t ale Miramar. E Miramar lan, mwen te pran an chaj yon kanpay pou Darline Berno Riggs, kote nou te vin mete premye Ayisyèn e amerikèn kòm komisyonè nan vil Miramar. E nou te fon, nou te fè kèlke mwa avèk Darline e apre sa komisyonè Monestime te vin fè apèl a mwen ankò pou m te ka vin chèf kabinè an pandan ke li te vin Chairman Miami-Dade County Commission. E. Alò, e sa m ap konprann la a, nan e palmarès pwofesyonèl ou, ou fè yon paralèl e yon entegrasyon de eksperyans administrativ ou o nivo e konpayi e Corporate America, ke nou ka di sa, epi kounyela a ou vin aplike l lan politik Amerikèn toujou men politik ayisyano amerikèn mwen renmen sa paske Raïche di dan blanch depi m pale avèw ou pat janm te montre m kote konprann nòt Maami an m panse se ou menm jan m tande yap di lò seri de piblisite sa ou fèk parèt m pat fè asosyasyon

Pandan nou te nan pozisyon sa, nou fè anpil kontak, non sèlman avèk rezidan vil North Miami, men avèk ofisyèl yo ki nan vil North Miami an tou. E se sa k fè mwen trè enbi de tout isu ki genyen nan North Miami yo, tout pwoblèm ke moun yo genyen nan North Miami an, e pwoblèm tou ke m di ke nou pa adrese ase byen nan kominote an. E se sa k fè ke mwen te pran desizyon sa pou m te kapab kite ofis komisyonè an, pou m te kapab vin poze kandida pou mwen pou majistra nan vil Nòt Miyami, e pou n kapab wè si ke nou ka adrese tout pwoblèm ke kominote an gen, ke pou n kapab omwen fòmile yon vizyon pou n kapab fè kominote a avanse. M kwè li lè li tan pou n di ke moun yo nan kominote an, yo merite plis. Se pa ke. Kòmsi bay moun yon turkey, bay moun yon ti valiz, men moun yo gen anpil lòt gwo pwoblèm nan kominote an. E si ke nou pa kòmanse adrese pwoblèm sa yo kounye a, ki lè n ap kòmanse adrese yo? Ebyen n ap pran yon poz kote ke lan premye pati an avèk envite nou jodi an, kandida Marckenly Loriston, n ap gade si ou menm ki rete lan Nòt Mayami ou deside e ou gen ase, mwen di nou sa wi, se pa se vote an se ak papye, ou pran ase nòt ki pou fè ke se pa pale met la e ke w ap vote pou yon moun tankou l. Mwen rele Doktè Flore Lindor Latortue. N ap tounen talè. Lè ou bezwen pran desizyon, sonje ou bezwen ekspè. Ou bezwen moun ki kapab ede ou pou w pran desizyon. Paske sa konn rive ke nou pran desizyon men nou pa. Ale kote moun ki gen enfòmasyon pou ede nou. Li bon lè m ap pran desizyon, m pran desizyon baze sou enfòmasyon. E sa k fè nou di enfòmasyon se pouvwa. So si kounye a ou prèske gen laj pou ou ta vin pran retrèt, konnen ke ou kapab rele m e travay mwen se ba w enfòmasyon san ke m pa kache w anyen, san ke m pa eseye bwose bagay la pou w ta kapab vin achte. Travay pa m nan se yon travay enfòmasyon e nan mikwo sa a se sa m vle fè la a. M te konn tande y ap pale de dè reyinyon, reyinyon minisipal, genyen tou bidjè lan yon vil, genyen tou menm jan yon eleksyon depite, moun nan eleksyon prezidansyèl, gen aspè edikasyon vil lan, gen aspè ekonomik vil lan, gen aspè sekirite vil lan e gen aspè, bon mwen pale de. Kat gwo pila ke Etazini toujou di, edikasyon, sante, bon. Sa di yo ke, sa m toujou ki deranje m lè moun yo prale lan pouvwa minisipal lan, yo tèlman minipize l, m pa janm wè yon platfòm kote ke moun yo janm di m o nivo sante ki sa yo fè pou vil Nòt Mayami. E mwen menm mwen konnen m te rete lan Nòt Mayami, kounyela m pral Tou gade ou menm eske w janm panse a sante rezidan Nòt Mami yo. Gen k pral tou pran poul la wi. Epi ma di w poukisa m di sa. Ann ale. Ki travay ou fè o nivo sante pou Nòt Mami ki tèlman yon grand vil avèk 4 distri. Distri 1, 2, 3, 4. Ann ale. Bon, gen anpil isi nan kominote an. E m kapab di ke lè w gade sou platfòm mwen an, e nou genyen isi avèk bidjè, nou genyen isi avèk polis, nou genyen isi avèk jan CRA an ap depanse lajan. Sa vle di la ou ban m 3. Ou ban m ekonomik lan ki bidjè an, polis lan ki sekirite an, CRA an ki ekonomi an, epi pa bliye sante an frè m. Ou gen sante an tou wi. E men m kapab di w tou, youn nan platfòm ke nou genyen, Nou di konsa ke nou bezwen pou nou patnè avèk yon seri de ajansi ki, yon seri de, kòman m ta di sa, yon seri de òganizasyon a bi non likratif ki nan kominote an pou kapab sèvi granmoun yo avèk timoun yo pli byen. Ok, sa o nivo sosyal e edikatif. O nivo sosyal, men tou li gon pati sante ladan l. Paske lò gen pa egzanp yon seri de moun ki aje, yon seri de moun ke nou grandi sou zepòl yo. ok lè moun sa yo aje konsa ok toutotan yo pli aktif se toutotan yo plis an sante e pa gen vrèman pwogram pou nou kenbe granmoun sa yo aktif ok non nòt manmi fè ti efò a grandèt yo men map diw gen ti efò ki fèt men ou tande anpil granmoun anpil moun ap pale pa gen ase Wi, wi.
E fò ke nou kapab envesti plis nan granmoun yo avèk nan timoun yo ki nan kominote a. Alò, sa ki pa gen ase an, se ke pa genyen yon sant pèmanan. Pèmanan. Kote ke pou yo rantre, soti, e chak jou. Kòm si yon senior activity center. Li pa li pa egziste chak jou. Genyen senior programs. Pwogram, egzakteman. Men pa genyen yon senior aktivite. Yon sant kote yo ka ale. Se sa, chak jou. Pou yo kapab kite lakay yo. Se sa. Ok?
Paske granmoun yo se pa kite yo lakay sèlman pou ap gade timoun. Wè. Fòk yo granmoun yo ka gen kote pou yo ale, pou yo kapab pran ti detant. Se sa. Pou yo kapab. Pi yo kapab pataje bon ti moman avèk lòt granmoun parèy yo tou. Epi pou yo pa pèdi self esteem yo tou, ki pou vin fè ke o nivo sante an, gon seri de maladi ke yo devlope fizikman, men osi sante mantal grandèt yo, m pa janm tande kandida pale de bagay sa yo, alò mwen menm se sa k toujou enpòtan pou mwen, paske se la. Se la, lan tan pa m, e lan, lan, lan nòt pa ami, avèk grandèt yo, avèk ayodap, se sa, ki te konnen pòt an pou mwen, pran, pran manje lan famchè, pote pou yo, chita avè yo, fè dè gwoup de sipò avè yo. Men vin gen dè bagay ki s, vresanblab, men ki pa striktire lan sans sa. Ansuit mwen vle di nou tou, kòman nou te ka maksimize Klinik yo. Not Miami ple klinik. Majistra monte, majistra desann, men m pa vle fin bay tout ide m yo, bagay konsa, epi apre sa e pa mwen ki jan m vote, epi ou wè y ap pase. Men, mwen felisite w, mwen ankouraje w pou gade aspè sa a. Mentnan CRA an, kòman l ap fonksyone kounyela a? E. Ki o nivo ekonomik, ki sa ou gen lan vizyon ou ki pou ta fè ke li pèmèt kreye djòb ou di mwen ke moun jwenn djòb ladan? Bon, CRA an, kòm m ap pale avèk kominote an, gen de moun ki gen dwa pa konnen sa CRA an ye. CRA an se Community Redevelopment Agency. Se yon antite ki kreye pou ki konbat, yo rele sa slum and blight, pou ki konbat povte, pou ki ankouraje devlopman nan yon zòn. Ok? E m panse ke youn nan pi gwo pwoblèm, CRA an kouvri apeprè 60 pousan vil North Miami. Ok? Wi, sa vle di li reouvè, gen yon moman li, yo te di l swa l te fèmen, te gen pwoblèm kòb. Non, CRA pa t fèmen. CRA se yon antite ke yo kreye pou yon nonb de tan. Te gen yon adit kote te gen pwoblèm? Pwoblèm nan sè ke yo t ap diskite an ki pwen kòman pou yo te kapab renouvle CRE a. Ok?
Se pa ke CRE te fèmen bagay sa yo. Se poutèt sa fò n toujou, kòm si m ta di w lan, chèche vrè enfòmasyon yo, pa koute moun k ap voye monte, pa koute moun k ap fè pwopagand ki sèvi tèt yo Ou konprann? Pou ke, pou yo fè dezòd nan kominotè a. Pou yo mal enfòme piblik la tou. Mal enfòme piblik la. Se sa. E CRE an pou tèt pa li, li an egzistans pou yon lòt 25 an ankò, m kwè pou jiska 2044. Kiyès k ap jere l kounye la? Paske a yon sèten moman l te gen jesyon ayisyèn ladan l. Bon, li toujou gon ayisyèn k ap jere li, men nan bòd lan li menm kounye a se konsil lan city council lan ki fè pati de bòd lan avèk yon direktè CRA an ki yon ayisyèn nan nòt Miami an men sepandan m kwè ke e lè wap pale de CRA an Siareyan m panse ke tan ke nap itilize siareyan pa egzanp pou mennen yon seri de ti biznis nan zòn nan ok m panse ke fò nou itilize siareyan pou n ka mennen pi gwo biznis pa egzanp olye wap mennen yon biznis ki ka hire sèlman 5 moun kap peye moun nan minimum wage eseye chèche gwo konpani ki ka anplwaye 50 moun La rezon pou lakel mwen di sa se paske mwen trouve ke si Ciare an son seri de ti biznis ki peye minimum wage selman ke lap mennen, m kwè ke wap, mom and pops yo, wap on ti jan komsi promote povrete nan kominote an. Fò w kapab mennen on seri de konpani ki peye living wage. Paske lè w gade jan kay yo chè nan kominote an. Yon on 3 chanm a kouche ap koute preske 2000 e kek dola. Si wap touche on 9, 10 dola Ou par heure, ou imajine w, ou konprann sa m vle di w lan, ou pa menm ka peye kay lan. Lè sa, sa k vin rive, ok, ou gen yon manman oubyen yon papa ki oblije y ap fè de twa djòb jis pou yo ka kenbe yon roof sou tèt timoun yo. E timoun yo pou tèt pa yo, yo vin rete nan kay lan pou kont yo, se yo menm k ap leve tèt yo, ki vin, kòm si m ta di w lan, fè anpil timoun vin ap delenkan nan kominote an paske yo pa gen paran k ap voye je sou yo. E lè lè ke pa gen ase pwogram tou pou timoun sa yo ale apre lekòl, ou ka wè ki pwoblèm ki genyen nan kominote an. Mwen dakò.
Ebyen, w ap swiv yon antrevi eksklizif avèk kandida Mackenly Loriston lan Radyo TV avèk Doktè Flore ki ap postile pou pozisyon majistra lan Nòt Miami. Nap kontinye dyalòg lan nap tounen talè. Si pannan ke w ap gade l lan ou ta renmen fè nenpòt ki kritik ou ka rele m se 786 521 73 21 epi tou talè avèk kandida Loriston nou pral pèmèt ke li pataje avè w sit entènèt li ap gen des imaj tou kote ke w ka wè petèt sa l fè e nap tounen talè. Bon, konvèsasyon an ase angaje, Mackenly. Nou rive sou pati timoun yo, lan nesesite ekonomik ki fè ke yon paran oblije fè de twa djòb, epi timoun yo rete lan kay lan. Men mentnan tou, si w ap fè yon etid e pwogram jèn lan Nòt Miami, ou pa vrèman gen yon lis de pwogram pou jèn lan Nòt Miami, e kisa w gen lan plan w pou sa? Bon, E m kwè ke youn nan bagay ki pa genyen nan North Miami, ok, se yon depart, yon departeman ki travay sou senpleman bagay jèn yo. Pa gen depatman sa nan vil North Miami. Se Park Department lan, ok, ki vrèman moun sa yo pa yon ekspè nan afè de bagay timoun. Ok, m kwè ke ni pou granmoun yo, ni pou timoun yo, fò nou gen depatman ki dedye a travay ak gwoup sa yo spesifikman. E lè w ap pale de kòmsi delenkans nan timoun yo paske paran yo pa la e pou voye zye sou yo, men si timoun nan te gen yon pwogram pou l t ale aprè lekòl, menm lè pa egzanp te ka gen kòmsi yon pwogram kote yon tech center, kote gen computer la timoun nan ka travay sou li, kote gen yon pwogram spò la, e genyen kèk ti pwogram spò men pa genyen anpil. Ou gon tech center ki nan Joe Celestin an, men ou gon popilasyon ki preske 67 mil moun. Ou bezwen plis sèvis pou kominote an. E se youn nan rezon ki fè m di konsa ke fò ke nou kapab gade kòman n ap depanse lajan vil lan e fò ke nou sispann gaspiye lajan nan fèt isi, fèt lòtbò pou nou kapab aloke lajan sa yo a bezwen kominote an. Paske gen anpil bagay ke kominote an bezwen ke nou pa genyen. Nou bezwen plis park nan kominote an, nou bezwen plis pwogram pou timoun yo nan kominote an. Lè w genyen yon yon yon vil kote median income nan fanmiy lan se 39 mil dola, ou ka imajine w Ok gen anpil bagay ke fanmi sa pa ka afòd. Gen anpil moun ki pa menm gen entènèt lakay yo pou timoun yo fè devwa. Wi paske entènèt la pa 15 dola jan l di an non. Egzakteman. Lè w al gade. Entènèt la omwen fòk moun nan ka peye 49 dola e sa m fini pa wè. Paske lè w mande l, yo mande w koneksyon, konbyen ti bwat ki lan kay lan. Ki vin fè ke minimòm yon moun peye entènèt m panse kèlkeswa avèk provider an m wè se 49 dola li ye. Ki se pri Menm pri avèk selila. Sa vle di sa yon malere k ap fè 900 dola pa mwa, li deja la depanse 100 dola ant metro PCS lan avèk entènèt la. Alò se se sa pou nou menm ki lidè k ap angaje lan yon vil ki tèlman gen ayisyen, se bagay sa yo pou nou konsidere. Mentnan sekirite timoun yo, lapolis lan, ki jan de relasyon ou gen avè, se paske se pa lè ou fin eli majistra, se lè sa ou pral konnen. bezwen lapolis an tou. Eske ou te, alò yo di w vin an reta lan kous lan, eske w te fè etid pou konnen, ou konnen kòm si ou market study avan w antre lan chemen batay lan pou fon kankou yon kesyonè mande moun. Eske se lan frape pòt w ap fè sa, paske m wè tan an fin rive. Bon, banm di w yon ti bagay.
Afè de moun di ke w vini an reta nan kous lan, ok, e mwen. rantre nan kous lan an septanm 2018 e mwen antre nan kous lan an septanm se paske kòm m te di ou mwen tap travay pou komisyonè Monestime e komisyonè Monestime te nan reeleksyon ki fini 28 out ok pa respè ok e m pa ta pral poze kandida pandan ke moun nan map travay pou li an ok li nan eleksyon pou tèt pa li pa respè mwen te tann komisyonè te fini 28 out epi premye okazyon mwen te genyen an septanb ok premye jou an septanb lan kem te kal fil aplikasyon an poum te ka poze kandida mwen mwen te fè li e sesi menm si moun di konsa ke m antre an reta Men map di desizyon sa, si m ta gen pou m fè l ankò map toujou fè menm desizyon an paske m toujou rete sou yon prensip fò m fè sa ki dwat la ok men Ebyen kounye la avantou pale m de moun yo rele Mackenly an ki jan de moun Mackenly an ye paske nou fin pale de pwofesyonèl lan èske tout bon si yo fouye zo lan kalalou e manman w papa w frè w sè w anviwònman ap wè ke w s on moun ki dwat Pou pozisyon sa a ke w ap chèche an. E mwen ke, mwen kwè ke pou 35 an m ap viv nan kominote an, nou toujou viv vi nou dwat, nou toujou travay pou kominote an. E mwen m son òm de fami, mwen marye, mwen gen 3 pitit gason, e mwen leve nan yon fanmi avèk 4 sè, So sa vle di m leve nan yon kay avèk 5 dam, 5 fi ke mwen leve nan kay. E m respekte fi e paske sa avè yo m te leve e se sa k fè tou mwen gen anpil disiplin. M konnen ou konnen medam yo, yo genyen anpil disiplin, yo toujou fokis. Manman w vivan toujou?
Non, manman m mouri, papa m mouri. Ok. Sè w yo la?
Wi m gen sè, sè m yo la. 5 sè? M gen 4 sè.
Ok dako. Y ap gade w, y ap veye, y ap gade si se tout bon. Makendy Loriston respekte fanm ou di mwen si li sa epi madanm ou tou ap gade tou. Madanm ou ba w approval pou ou fè spò. E timoun yo, kòman yo pran sa? Bon timoun yo, kòman m ta di sa? Ou te deja nan politik? Ou konnen timoun, m te deja nan politik depi lè timoun yo te fèt, yo te wè nan ki chemen papa yo te ye, ni madanm nan tou li te di ke li te toujou wè se nan chemen sa ke mwen te ye. So vrèman e tout moun yo di m, bon se pa yon kesyon lè m di yo mwen rantre nan kous pou majistra, yo mande m sa m t ap tann. Ah ok ebyen an nou rantre kounye la twazyèm p an ki se politisyen an sa w tap tann sa vle di ke e politik lan ou konnen lè karakteristik de politisyen jeneralman yo konn di se rize mantè pa lwayal yo pa gen zanmi a vle di ke Yo tap tann ke ou genyen tout defo politisyen yo pou rantre. Kisa ki distenge ou ou menm kòm yon politisyen? Bon, m kwè ke sa ki distenge mwen se entegrite mwen epi se mo mwen tou. Paske lè m ba yon moun mo mwen, ok, mwen toujou kenbe mo mwen. M pa nan ap bay moun manti pou m ap vann ou yon bagay, ou konprann. M pa pral fè w pwomès ke M konnen ke m pap kenbe. Se pa mwen menm. E tout moun ki konnen mwen konnen se karaktè sa ke mwen genyen. E mwen kwè ke m di kominote an non sèlman sa. M nan kominote an depi 35 an. Kominote an konn fanmi mwen. Yo konn rasin mwen. Yo konn ki kote m soti. Loristo ki gaye funeray home nan se fanmi w? Tout loristan yo se fanmi mwen. Aah, se di l pa vle di w ki kantite biznis yo gen. That's a political answer. Ou kapab di depi kominote ayisyèn nan ap leve, fanmi mwen te nan baz la, fanmi mwen te nan fondasyon an. Ok. E ou konnen te gen LNP Express nan 59 lan, se monnonk mwen. Aah. E, so gen anpil bagay nan kominote an, se fanmi mwen. Kite fanmi mwen nan fabrik kominote an. Se sa k fè m di w, pou jan moun yo konn fanmi mwen, pou jan moun yo konn lafanmi Loriston, m pa kwè se konnya pou m ta pral fè yo wont. Si m fè yo wont, se fanmi mwen m ap fè wont e m pa sou pant pou m fè sa. Katriyèm nan, sa vle di ke Loriston popilè, Loriston ap genyen nan eleksyon an nan mwad me. Ki Ki prezantasyon w, ki santiman w sou popilarite paske pafwa il fo plis ke la popilarite pou w gaye? Bon, kòm m di, yon eleksyon pa yon kontès de popilarite. Nou pa kap rete sou popilarite pou n vote pou moun. Fò moun nan kapab reprezante nou, fò moun nan gen kapasite, fò moun nan gen eksperyans. E pou mwen menm, Du fait ke m nan kominote an. E fòk moun nan konn atikile.
Fòk moun nan lè l gen reyinyon yo k ap fèt, ke li kapab tande isu yo epi prezante yo byen lan reyinyon yo. E pa sa, ou konnen m ap aprann, m pa konnen. Egzakteman. Pase ke. Ou konn atikile?
M kwè sa. Ah, ok, ok. Lè ke pa egzanp, Lè ke kominote an eli yon moun mete w nan pozisyon fò w kapab defann kominote an, fò w kapab defann enterè kominote an. E youn nan pwoblèm ke North Miami gen la kounye a, pwoblèm fiskal la, pwoblèm bidjè a, ok, m panse ke avèk eksperyans ke m genyen nan nan afè kontablite e pou Avèk eksperyans ke m genyen kòm yon accountant, yon financial analyst pou yon gwo konpani ameriken, m kwè sa ap ede mwen anpil, l ap sèvi m pou m kapab sèvi kominote an pli byen. Paske lè yo pote yon bidjè ba w ki gen 200 e kèk 300 paj, ok, fò w kapab analize bidjè sa pou w kapab wè ladan li si gen bagay ki bon pou kominote an, Si gen bagay ki pa bon pou kominote an nan bidjè sa. Gade konnya la nou gen state auditor yo konnya la ki nan North Miami kap audit North Miami poutèt yo gen anpil pwoblèm avèk bidjè. E malgre chalè sa ou vle rantre kanmenm? Ebyen, banm di yon ti bagay gen de lè lò lè ke Ou gen yon pasyon pou sèvi yon kominote, gen yon seri de sakrifis fò w fè pou kominote an. Kominote an yo menm, lè m di se yon vilaj, yo toujou di se yon vilaj pou leve yon timoun. Kominote sa, li te voye zye sou mwen pandan mwen t ap leve. Se gras a kominote an ki fè mwen la kote mwen ye jodi an, ke m kapab kanpe, pou m kapab reprezante yo. Se a gras a kominote an ke m te kapab jwenn edikasyon m. Ok se moun nan kominote an ki te fè edikasyon mwen e m kwè li lè li tan lè ke kominote an ba w yon bagay fò w kapab remèt li tou ok se devwa w pou w fè pou kominote w e mwen pare mwen di kòman m di sa I am willing I am able ok and I am ready pou m pou m sèvi kominote sa e m ta swete ke yo pa rete sou popilarite men gade sou kapasite mwen gade sou eksperyans mwen pou lè jou an rive pou yo kapab di wi map vote pou yon moun ki pa nan medyokrite map vote pou yon moun ka pral sèvi kominote an byen pou poum kapab reprezante yo byen. This show is also trilingual because um we do know that the North Miami not only Haitian um reside there then I heard you say that you are willing, you are able and you are ready um please to our non Creole speakers